Get ready with me part 2 Apre n te fin fè ti chwa ansanm, vin nou fin fè abiman ansanm M deside m ap mete mikwo m dirèkteman sou mwen, m pa fè vwa off ankò Foulay wi! Well m deside pou m kontinye Get ready with me sa Mwen ap fè l avèk tout vwa, m pap fè l avèk vwa off Donk m pase yon bon ti mizè la pou mwen, pou mwen boutonnen kòsaj la paske zòrèy mwen long Zong mwen long epi vwa. M oblije fè boutonyèr la ki yon ti yon ti elastik. M oblije ouvri l. Apre sa m pase l nan bouton an. Vwala. Apre sa, m panse m di nou sa deja, mwen pral mare tèt mwen. Se paske mwen vle fè yon modèl mare tèt byen espesyal ki fè mwen fè chou sa. M ap fè l avèk 2 mouchwa. M panse m te ka fè l avèk 3 mouchwa. M fè yon tòkèt avèk sa. Mare tèt mwen avèk yon premye. Epi,

yo te konn mete ticket sou mwen. Bref, si nou vle m bann story time sa a, di m nan kòmantè. Apre sa, dezyèm pwojè. Mezanmi, men mari tèt la vle bloum, li vle bloum. Men bon. E dezyèm pwojè, aktivite mari tèt mwen maten an raple m, se yon pwojè Izi, Izi Vizyèl te mete sou pye, kote li t ap fè foto avèk moun, nan pati fanm, avèk moun po nwa ki rete natirèl. Pwojè sa li menm li te rele Melanin. Menm si m panse rive yon moman li te vin varye paske sèt po nwa a te rete bay lan ti jenn li. Sèt po nwa a te rete nan pwojè a men natirèl la li pa t ka rete natirèl nan sans cheve natirèl m. Wi m t ap di natirèl nan sans cheve natirèl, nan sans san mekòp eksetera men sa mande tou pou nou rewè kisa sa vle di lè nou di natirèl antouka Se sèn sa fini nou wè ki ki kòsaj mwen mete. Bon, map kouri pou m pa anreta nan kou a, yon kou a 8 è. Men, ouyy, lavi vloguez pa fasil. Pandan m di lavi vloguez la, m vrèman ap reflechi a diferans ki genyen ant vloguez, enfliyansè eksetera. Se yon bagay m reflechi sou li deja e m kwè menm fè yon vlog, yon kontni sou li sou chèn youtube mwen. Si nou vle neye an fè m konnen, map kontan mete l pou nou. Epi, m pa konnen, m toujou ap reflechi a sa. Ki sa sa vle di lè yo di yon moun enfliyansè? Ki lè yon moun enfliyansè? Ki diferans ki genyen ant yon vlogè, yon enfliyansè, yon content creator? E sa, m byen pwononse l? Antouka, m pa twò fyè de mare tèt la non. Pawòl la di, 20 fwa sur le metye, remete votre ouvrage, polise, repolise, m pa sonje rès sitasyon an. Vwala, je remets mon ouvrage, m pat satisfè talè a, m sipoze ke la m ap toujou pa satisfè wi men l ap on ti jan pi pwòch de sa mwen te vle a. Pou jodi a la, vrèman je me comprends pas. M pa chwazi ki zanno m ap mete, valiz mwen poko ranje pou m sòti. Oh, se konplike. M ap toujou mete jup la, m ap foure l sou mwen. Map wè kisa sa ap bay. Bon it's giving wi la bon wi sa dwe mwen se yon nonm de timid wi ki fèm paka ka mare tèt mwen tale a wè mwen nèg retire kòm wi vwala it's giving pou ba nan konsè a vwala wi m sot chache zanno men kisa imidite fè wè li okside fè la oh my god m resi sonje yon bagay nan chimia hahahahah wi map eseye netwaye l avèk yon ti wipes map mete yon ti soulye banm al pranl poum montre nou. N a padone mwen si nou wè Get Ready With Me sa li yon ti jan tèt anba. Se premye fwa mwen reyalize yon Get Ready With Me nan tout karyè vloguez mwen. E premye fwa m ap reyalize youn. Donk pran pasyans ansanm avèk mwen. Epi si nou vle, nou ka note m. Note m sou 10 pou Get Ready With Me sa. Epi vrèman li ap eksklizivman pou TikTok. Pa kont si m al nan aktivite yo, bon konsèy la li konfime m prale ladan l vre. Men depi m pase nan aktivite Marijàn nan, mwen. Mwen fè 2 vlog menm jan m abitye fè deja yo konprann donk vwala m pral pase yon ti pralè nan vizaj mwen apresa m ap pase kreyòl m ap pase glòs brèf bon m pa pale bon m fèl jan m wè a m genlè pral retounen nan vwa òf la wi sitou lè m pral pase kreyon nan bouch mwen bon lè m pral makiye bouch mwen lè m pral fè bouch mwen so èske nou konn yon bagay m ka pase nan sousi m Pou sousi m pouse. M toujou konn ap m toujou di linivè, Bondye, lanati konn sa y ap fè paske imajine yon segond mwen te gen sousi jis imajine sa bon m gen sousi kanmenm wi mwen te gen plis sousi ooh wèl.
Tout fyète nou wè m genyen nan makiye bouch mwen devan kamera devan pil limyè a yo te fè m pase mizè ansanm avèk li nan adolesans mwen fè m konnen nan kòmantè si nou vle m ban nou storytime sa. Eske M gen lang la ki menm jan avèm. Nou gentan pa fè anyen ankò nan figi nou men bouch la fòl fèt. E sa son kesyon m tap kontan jwenn repons sou li. Eske nou menm antanke fanm nou gen yon pati nan kò nou nou bay plis swen oubyen nou pran tan poun fè bèbèl avèl plis jis paske nou twouve li mete nou an valè plis oubyen nou te aprann renmenl antouka kelkeswa rezon an temwanye nan kòmantè. Yes, m pase mizè a ti klas la. M pat gen memwa ankò sou telefòn mwen malerezman, m pat ka montre nou look final. Men kòman wen te ye, m fè foto sa a nan sal de klas la. Note Get Ready With Me Fafidis. Bizou!